Nou di bonjou oubyen bonswa, sa pral depan de lè ke wap gade video a. Se toujou yon plezi pou nou rantre lakay ou ansanm avèk yon nouvo video. Jodi a la nou prezan ansanm avèk Alexandre nan Bon Samaritain, se pou kisa? Alexandre bonjou. Bonjou tout moun, m panse jodi a tout moun ki pral gade video a yap santi yo fyè paske yon bon ti bout tan yo pa wè Alexandre ki se Alexandre pa yo an. E jodi a se yon reyèl plezi pou mwen poum isi a la nan Bon Samaritain. gras avèk yon don e madam boutèy ki se yon sipòtè se li menm ki te voye kòb lè m te vini ou te mete grave a e m pa konn si se paske l te tande ou te malad men m asire ke l pa t konnen ou te malad men li voye pou m ba ou 100 dola. Nan bon semariten, se li menm madam boutèy ki deplase l, ki voye ke m vin ba ou san dola ameriken. Li voye e soti lòt bò dlo. Ki sa n ap di nan videyo a? Nou wè fi sa, nou konnen l deja. Jodi a nou nan bon semariten. Se li menm ki son manman. Men ki jere 47 ti granmoun? Nan nou genyen 45 granmoun, 17 timoun.
45 ti granmoun, 17 timoun. Se li menm ki manman, se li menm sa fè 30 konbe ane l ap jere timoun sa yo, 33 zan l ap jere moun sa yo. Enben jodi an, moun sa a se li se yon ewo nan sosyete an. Jodi an lè m kanpe bò kote l, Men, se pa pou bèl ti granmoun m vin kanpe bò kote l. M vin kanpe bò kote l pou travay l ap fè nan sosyete an.
Si l ap fè yon gwo travay nan sosyete an, nou menm Ayisyen nou gen sa pou defo, lè moun nan te la, nou pa t janm onore li, men se lè l mouri nou pral di si entèl te la bon, le beau Saint Martin pa t ap konsa. Jodi an, M konnen ke m sou Ti Michel Info, m sou JP Nèg Dwon nan, m sou Benson 509, m sou Etoile TV 88. Mesye jodi a se yon reyèl plezi pou mwen pou m retounen la ankò gras ak Madam Boutèy men ki voye m pote yon donasyon vini la. M ap di tout fanatik Alexandre yo, tout fanatik Jaden JPK yo, nou la, nou anfòm. E nou menm nou gen kelke bagay nap regle se sak fè nou pa devan kamera de tou lè jou pou nou pale enben jodi an son reyèl plezi nou konnen madam nan li menm ki te malad li tal lopital di moun yo di moun yo di moun di moun yo m konnen ou pa ka pale anpil men pale a moun yo pou yo konprann reyalite maladi w la ou mèt pale. M salye tout diaspora E m salye espesyal madam boutèy. Mwen salye w. Chapo ba. Jodi an s on rèl plezi. M pa gen tan mouri pou m retounen pran videyo ankò. Paske m te gen yon tansyon me sa l fè men an. M fè 14 jou lopital m pa t konnen. Gòj mwen m pa ka pale byen. Pawòl la pa soti avèk i. Men depi w wè vizaj la w ap wè se madam Jean kout pyè. Mwen di w mèsi anpil ke mwen resevwa donasyon an. Mwen di w mèsi anpil. Pase ou te banm yon donasyon m mete gravye nan lakou a. M te santi sa fè m byen si lapli nou pa nan labou. Madam Boutèy mèsi e m remèsye tout dyaspora nèt. Pa bliye zanmi m sa. Pase depi nou bay yon komisyon, tou swit li pote nan le bon samariten wanament. E sa fè m mete mayo sa a, pase gen moun ki pa rekonèt mwen menm. Yo konnen tout lòt moun. Men m oblije m mete yon siy, timoun pa ret pou wè men responsab la, se 33 zan de travay. Madam Boutèy bravo, ke Bondye beni w, ke l kouvri w, ke l kouvri tout dyaspora ki chonje kanal la e ki chonje bòs la Maritè. Mèsi, bravo, ke Bondye beni w. Ou menm ki pral gade videyo sa, kòman w pral panse avèk yon moun ki kòmanse pèsonaj men ki gen gwo responsablite sa yo? Jodi a se Madam Boutèy ki fè l e ou menm lè w pral gade videyo sa, an nou ede peyi an An nou ede ti granmoun yo. Gon pakèt ti granmoun ki nan menl la li pa konn fanmi yo. Gon pakèt timoun ki nan menl la li pa konn fanmi yo. Jodi an se wòl ou ede sa Bondye mete sou kèw la men bay li. Nou konnen gen de pafwa rann sèvis konn mennen chagren men lèw fè sa Bondye ap beni w. Bondye ap beni w lè tankou madam boutèy ki chwazi voye 100 dola jodi an men sil pat gen manje poul te bay avèk. lòt moun yo enben nou konnen ke demen si Dye vle ki tray li ta pral pase men madam Boutèy fè pa sa a nou konnen lakou a li gen de bagay pou l bezwen nou konnen gen moun k ap fè bezwen sou yo mezanmi si y ap fè bezwen fòk li jwenn kòb pou l achte dezanfektan lè nou menm nou vin la nou vin pale avè l pou nou kanpe pou nou wè l ou menm ki ka sipòte. ou menm se pa yon obligasyon men si Bondye met sou kòw an nou sipòte moun sa yo pa gen anyen ann sipòte moun sa yo ki nan le bezwen paske gen anpil moun ki konnen se lèl bay moun ki ka remèt li se lè sal bay non se lè ou voye lajan vin nan bon semariten ak moun sa yo ki pa gen pèsòn. Se lè sa Bondye pral kontinye beni w. Jodi an, mwen nan Bon Semariten pou m vin di dyaspora yo, an nou voye je gade moun ki pa kapab yo, an nou voye je gade moun ki nan bezwen yo. Mwen menm kòta pou mwen menm Alexandre, depi se nan Bon Semariten, depi son kote y ap fè bagay peyi, w ap toujou jwenn mwen apla kòm avoka. Se pa avoka pèp k ap di yo se avoka pèp la. Avoka moun ki pa kapab yo. Mwen menm m la pou m pale pou moun ki pa kapab yo. Jodi a m panse nou pral gade video a tout moun nap kontan pa kòmante gen de bagay pa antre ladan yo kite yo mache paske se konsa la nati ye kite yo mache sèlman gade video a gad sa madam boutèy fè a epi ou menm wa pote kòmantè paw ou menm wa pote ide paw m ta renmen apre demen M vin la mwen menm a jounalis yo anko pou nou retounen pote yon lot monnen ba li paske granmoun yo yo nan nesesite. Mwen konn moutre nou granmoun yo, jodi a m pa konn si jounalis yo ap moutre nou men nou konnen bon semariten nan bon le bezwen. Si l nan le bezwen ou menm Bondye beni w m panse si w voye 100 dola la Bondye pral tribiye 100 dola ba ou pou w gen divès 100 dola. Jodi a map mande w vin fè do paw la ale bon senmariten kote ti granmoun yo, timoun ki pa gen pèsòn yo, kote li la, menm ke l malad li toujou prezan. Se pa pitit li pa genyen, m konnen l gon pakèt bèl pitit. Men son misyon Bondye ba li, fòk li la pou l travay. Li di w li fè 14 jou li pa konn moun. Si Bondye te vle l ale, men si Bondye te kite l ale, èske ta gon lòt moun ki t ap vin trete ti granmoun sa yo m wè l ap trete la, ki t ap trete yo pi byen? Nou pa konnen, te ka toujou gon lòt moun. Paske Bondye, li toujou fè afè l jan l vle. Men jodi an, li s on reyèl plezi Bondye voye l tounen pou nou, n ap toujou onore l, paske li pa fasil pou w wè on moun fè 33 zan, Karyè lap travay li pou pa janm tande anyen de li. Paske ayisyen yo pa bezwen konn anyen de ou pou yo avili ou. Exactement. Ou fè ou pa fè yo avili ou m pa bezwen tou si w fè. Enben jodi an nou nan Bon Senmariten, nou menm ki pral gade videyo a, nou genyen pou n kòmante, nou genyen pou n di sa n ap di, nou genyen pou n pataje l pou pou jounalis yo. Men nou gen pou devwa pou nou panse a ti granmoun sa yo. Men li menm li pran nan lari. Ki pa gen pitit, ki pa gen pèsòn, donk jodi an, se sèl Bondye k avè yo, ou menm lè w voye 100 dola pa w Lala, espesyalman, li se kòb Bondye pèmèt ou voye kote ke l pral beni w 4 fwa lavale de sa w voye a, kote l pral beni w 10 fwa lavale de sa w voye a. Ebyen, jodi a, la madam, kòb la nan men w, m pa konn ki sa w pral fè avè l, Se madam boutèy, madam boutèy nou remèsye w manman, kenbe la pa lage, nap toujou prè poun la poun bay sosyete nou an sèvis ak moun ki ta kapab yo. Mèsi.
Mèsi mesye Alexandre. Son gwo bagay ou di mesye Alexandre. Gen moun ki pou wè video a pou yo di non le bon samariten genyen lajan genyen manje. Men nou menm ki vini ladan eseye pale avèk granmoun ki anndan sant lan ya di w kòman madanm Jean Claude ap kenbe pou yo manje pou yo gade jodi dimanch lan ou toujou ap kese ti chabon pou demen se vin jwenn pou manje yo alò m diw mèsi anpil 100 dola sa madanm boutèy voye a madanm boutèy pral jwenn 10 fwa konsa ankò paske sonje moun ki gan le bezwen mèsi ke Bondye beni nou ke Bondye beni jounalis yo mesye Alexandre madam boutèy tout diaspora nèt pa bliye kanal la pase ane a nou manje kalalou kanal la nou manje mango tout sa yo fè nou twouve nan yo. Ke Bondye beni diaspora yo pa bliye kanal la pa gade sa moun ap di gade travay la ki devan nou merci. Ok mèsi. Mèsi. On dènye mo pou nou ale, map mande nou pou nou pataje pou nèg drone yo. Men ki ap fon gwo travay nan sosyete a. Menm ke pa gen gen moun ki pa konprann li. Men lap fon gwo travay. Etoile TV 88, Benson 509, Ti Michel info, ki lòt la? Banm yon lòt.
Chwa pam info. Chwa pam info. Benson info. Ou konprann?
E donk vizaj peyim. Se. den sitwayen sa yo kap fon gwo travay nan peyi an. M panse nou pap wè fasil nap wè m non pwochèn.
Pòtpawòl pa fè video non. Nou konnen pòtpawòl la li menm li pa jounalis men lè gon bagay ki enterese l li toujou lage l. Nou pa lage video semèn nan men lòt semèn nan nou pral al a kanpay pou nou montre w bèl bagay nou gen nan peyi nou an men kote yap gaspiye pa gen moun ki rive la. Mèsi ke Bondye beni nou nap jwenn mwen. Fanatik Alexandre yo, nap jwenn mwen nan yon pwochèn videyo. E si nou bezwen konn sa kap pase de Alexandre, al abòne a Pòt Pawòl. Pòt Pawòl la, nou konnen m pa retire non an, Pòt Pawòl Jaden JPK. M pa gen pwoblèm a JPK tou. M pa gen pwoblèm a JPK tou. Ok? Ke Bondye beni nou. Pa opine non. Kite l ale jan l prale a. Pa opine. Pa fè kòmantè. Kite l ale jan l prale a. Bondye sèlman k konnen. Mèsi. Ok.